Mwen salye nou, m ka pa salye nou, bon m renmen nou. Wè bri sa k nan do m nan la, tout se pou m met pataj. Pase m pase pran l yon kote m met pataj ladan l. Mwen menm m pataje l nan tout rezo m. Nou menm pataje l, konsa n ap sipòte mwen, hein. N ap sipòte nou tout twoup la pou n kontinye travay pou ou. Bon sa n genyen avè w ki fè w pa vle pataje a? Like Gade valè abòne n gen n pa fè view a non Nou pa fèl Kòman w ta vle n fèl Nou pa mande w cash app nou pa mande w papiyon an zèl Humm degaje w pataje l Humm konprann Humm lè sa wap fè kè n Humm kontan Wap fè n danse pou ou Epi tou sa w tande a Nap travay pi plis Rèd rèd Se te frè chaje wi.

Bon fon kiyès ou ye menm? M ta renmen konn kiyès ou ye. Wè m sot poze w kesyon an talè a, m retounen sou li ankò. Ki m, ki jan de moun ou ye? Ansyen mari w?
Ansyen mari m. Adye! Ebyen, kòm w ap pale bon l met deyò, met deyò, mwen menm m p ap mete w deyò. Ou wè kay la? Kay la rele w chè mèt chè mètrès. Ou wè ou la a? Sara, ou gen Sara kòm pitit ou. M pa konnen si si w bezwen yon bagay li ka fè l pou ou men mwen m pa m pa dwe anyen anndan kay isi a. Manje fèt ou ka manje l men mwen m pa dwe anyen isi a ok. Ou pa t vle di m sa m te gentan konnen l.
Ou pa t ko konnen l. M pa t ko konnen l. Ou pa t ko konnen l m di w sa jodi a ou pa t ko konnen l. Eee ti moun piti m ye. Ou konn sa k pase
ou te ou te fè ou te fè tout sa w te fè pou te kraze relasyon ti moun yo men malerezman sa pase sa pase tande. Tande sa m di w.

E pa madichon map bo non. Gen dwa wè pi devan e pi mal pou ou. Koman sa? Koman lap pi mal la? Fok gen jezi anndan ou. Ou wè sa wap di la? Ou komanse fè m pran fòs. Ou wè sa wap di la? Mwen Darline. Hey! E wè m ta wè sa? Konvèti? Sante m poko vanje a malfektè sal sa a? Hee! Avè di tèt fè mal sa a. Vant fè mal. M ap woule nan tout lari. Tonton m gon bagay l ap fè la. Ou pa malad vre non.
Ou pa malad. An men manje nou vin manje m la. Papa l si m te di m tap m tap nan m tap vomi toujou l ta pi bon pou ou. E pa sa l di w. E pa sa l di w. Pa pran l mal. Tonton m gon bagay l ap regle la. Ou wè? Sa a. Anvan m antre legliz lan. E fè m pral bay, m pral pou m al bay fè rad. Pou m, tout sa m ap mete fè pou m bay fè yo, pou mwen menm pou m danse pou m ouvè kò m nan vèy lakay malfektè sa. M pa ta manje l anvan m al legliz? Ou menm k ap manje malfektè a, a ki sa w ap manje? Malfek, malfe, ou di se malfektè li ye, w ap manje l a ki sa? Kòman m fè pa, dèyè mòn yo gen mòn wi. Dèyè mòn nan gen mòn. Sa vle di m pa t bezwen, m pa t bezwen, m pa t bezwen Ayiti. Ou pa gen sa pou di, ou pa bezwen konn afè m tou. O o. Potestan tou byen konn afè moun. M pa byen konn afè. Mwen fò m fò m fò m vanjan van. Daline met de jenou tè fè lapriyè pou ou non. M poko menm wè perik mwen an menm.
Daline met jenou tè non pou n lapriyè pou ou non. Mwen legliz legliz legliz. Bay Jezi lavi w non pitit. Tout mizè sa m bay m vomi san. A vle di li menm pou m bay legliz. Apre talè na di m Jezi peye Jezi peye dèt mwen yo peye deja. Kounj san m pa vanje. Men ba yo, m tande y ap di, legliz yo ye fè legliz. La Bible di, ou pa gen dwa vanje. Moun ki gen dwa vanje se sèl Letènèl mèzami.
Moun nan fòk pase mizè nan lari. Men fòk ou, fòk ou rann kont tou mizè w ap pase a se paske w te pèdi wòl ou. Fò m vanje anvan m fini, fò m vanje.

Ekomsi ou tou sa deja menm. Si legliz ou se yon legliz serye l te ye. Menm la sèl yo pa dwe ba ou non. An pou la ou ti jèn fi menm vakabon konsa. Al men kate bay pwoblèm.
Yo toujou di vòlè pa janm wont se fanmi vòlè k wont. Anyen nan kont e eta sa w ye la. Ahh. Ou nan pa yon bagay menm la bon ti moun nan lap dechifire l. Vye kounye la ap fwape ap bagay. An pa menm m te wont ti moun ou tou piyay la. Wap bay yon kaka manje? Frèm nou swete met jenou atè mande bondye padon pou sa w fè a tande tande sam di w.
Wè la ou mèt silans on sèl kondisyon la
poum poum ta m pap menm pap ajenou janm wè a map kouche map woule menm nan pye nou la sèlman banm 10000 reais la klè epi nap ka lapriyè pou mwen 10000 reais.
Yo pa vann priye. Pou m voye a e pa mwen kap ban nou non. Nou menm kap ban mwen. Yo pa peye moun pou yo priye pou yo. Antouka pou m voye Ayiti. Koman pou Ayiti? Pou yo fè dans.
Pou yo fè tab toumant. Pou yo pou yo al ofri bak. Pou m vanje imajine ou m pa ka ret konsa. Pou yo fè dans. Fè dans. Ou konprann? Kay marasa yo fò yo fèt. Fò seremoni yo pou tout bagay fèt. Pou tout djab manje nèt. Epi aprè sa map pran yon aksyon desiziv. Darline depase wè w kòm ou la ansanm avèk zanmi w nan men lè lap fè bagay men men men wa ba li poul wa ba li poul poul poul poul fè manje pou ou nan li fè manje pou ou. Lè aprè sa pou nan li di nou te vin banm manje men ou menm mwen men men men men. Ou malad ou angran pase sa m pa konnen. Ou derespektan aprè sa w al mache di nan legliz wa w te vin wè sa w te bal bagay poul manje bann bann san jeni bann nou menm pwotestan sa men ni w yo ta ba w kòb la nou yo pa benyen mwen yo pa renmen wè moun al legliz menm.

Ye, tèt ou gèlè pa dwat. M gen pou m marye yo la wap la ou pap wè. Evre. E se pa avwe k sa pa bon Bondye. Pou fanm gen odas li kanpe l di e li k te fè l vre.
Haa. Ebyen. Kontinye. Mache bourik ou.
Ah tonton tonton m fè bagay yo mache vit vit m pa konn ki kote ou t ale si w wè sa pa ka mache al yon lòt kote. Bay semèn nan la kòm dèle fabri lanmò kouri pou vye nonm sa bay katye a m pa kapab ankò degajew gade kòman w ka jere sa m pat gentan nan sal yo tonton lèm rele w ankò ma gentan sal yo pase bay lan bay lan melanje gade kòman w ka fè sa.

Ais nenpòt wout ou fè wap rive. Veye konsa.
Bon.
Monchè m byen kontan m kwaze w la. Sak pase menm? Ou wè lòt jou lè n te kwaze m tap pale w de sak te rive m ansanm avèk Sara m tap di w sa papa l fè m nan? M sonje sa. Pou m montre w jan papa l mechan, m resi jwenn delivrans mwen. Ou jwenn delivrans ou? Ohh.
Inosans mwen lave devan fanmi an. Kòman, kòman sa?
Esplike m. E frè Valéry ki sove m. Frè Valéry? Ah monche.
Misye fon gwo kou, misye fon gwo kou m pral diw. Misye sanble lal pale avè mesye Frank sou dom. Komsi lap pale komsi li fè pòz li nan kan mesye Frank. M konprann.
Kounyal genlè fè pòz li bliye telefòn li kotel la, li deplase, li tou kitel ap anrejistre. Misye smart monche. Oh, bagay gwo, bagay gran plantè misye fè la monche. Kounya lèl kite telefòn nan ap anrejistre a, li genlè fè pòz li tounen al te bliye telefòn li bagay sa wi epi misye bal telefòn nan san gade anyen. Sa vle di l ap anrejistre misye, li pran pòz li deplase l bliye telefòn nan pou l tande sa misye ap di. Saybay, sa misye fè a, si blan konn sa yo tou pran misye yo vwayaje avè l lontan. Ou konprann? Non, frè Val gen talan. Monchè, m di Bondye mèsi paske ou wè m fè, m fè, m fè madanm misye tande voice la. Madanm li tande l? Madanm li fin tande voice la. Bon frè Val pa gen madanm non?
Non, madanm misye fè. Woy! M fèl tande voice la, li gen ton pwen pou l pipi sou li. Tèlman, li cho l frèt. Pase, tout lè m te konn ap pale avè l, Sòk, pa kanpe sou wout mwen, pa fè sesi. Kounye a l wè verite a. Ou wè sa m te di w la? M di w fè Bondye konfyans, tout sa k pou ou, menm, menm si lemond boulvèse frè m, l ap toujou pou ou. Men, jan w te kòmanse ap pale avè m, ou te montre m tou yon jan kwè m yon jan pa kwè m. Non, ban m di w yon bagay, lòm m ye frè m. E menm jan tou, ou viktim de yon bagay, mwen menm tou m viktim de yon bagay. Se vre m pa ka di m pa kwè Franck, m pa kwè w non. Men ou konnen e lòm nou ye. Bon, m eseye konprann sa. Men frè. Men m te di w priye.
Pase m te gen tan di w m pap ka ede w pase misye te fè yon move jès avè m deja. Sa, e sa te montre m tou m te sispèk misye tou. Men, priyè a monte frè, gras la desann. Pase wè, si m pa t jwenn vòj sa, m pa wè ki jan m ta pral fè lave je m devan ni manman Sara, ni Sara. Sa m ka di w, ou mèt konsidere frè Val.
O! Makèni, kòman w ye la? Mwen anfòm, e ou menm?
Sa k pase?
M tou la, ou konnen, m poze. Ou konnen m kontan?
Ou kontan men poukisa ou kontan?
Oh! Ou konnen fwa sa Jerry a fè pa m li ye, depi l fon bagay l ap di. Ah!
Ah wi, jan w te tande a, sa w wè l di w la e sa l ye. Ou konnen m kontan?
M pap ba w manti lè fwa sa Jerry sa ye, danse m danse wi. Anfen w resi pran desizyon an. Men, nan moman sa pa t gen lechwa paske kote m sòti a, si w wè m pa ta pran l konnen ke m ta engra. Gen de kote ou soti. Ou pa pran Bondye monchè ou Wè sa m tap di w la Wè sa m tap di w la e Bondye ki ta Bondye Bondye k Bondye vre Antouka kenbe la wi frè m Wè jan w vini an Kòm madanm ou pa la tou Men lè l rantre vin jwenn ou nan vil sa la fòk ou fè l fèmen pòt la pou ou Wi m ap panse m ap panse tout bagay sa yo Dèfwa m chita m ap reflechi anpil avèk bagay sa yo E menm si l lòtbò a tou ou ka toujou rele l pou w pale ansanm avè l pou Ou dil pou lal legliz paske ou konnen lèw anndan ou menm si wap lapriyè tout otan ke wap lapriyè epi li menm tou lap lapriyè ansanm avèk timoun nan ou konnen bagay yo ap mache pi byen. Wi paske m kwè ke lèm te relel la m eksplikel sak te rivem nan kòmsi m eksplikel ke pa gen yon bagay ki pi enpòtan ke Bondye menm ke lap fè ti ridikil kanmenm men gen de bagay li konprann tou parapò de sam eksplikel yo. Men frè Kenny, èske ou konnen nan zòn sa la nap viv la la, Ou konnen se pou yon ti zòn piti li ye tou? Bon, m pap di w manti rezon an, parapò de sa k sot rive m nan, m vrèman etone paske m pat janm met nan tèt mwen zòn nan pat bon. Bon, m vrèman etone.
Apre w fin pran desizyon sa a, konsèy ke m te ka ba ou fòk ou pèsevere anpil. Ah wi, frè, frè sa Jerry di m sa, l di bagay yo pa fasil. Kenbe dan la pèseverans, lapriyè, epi ou bezwen yon moun, kòm frè sa Jerry sou wout ou, frè sa Jerry ap toujou ka ede w. Ede w dan lapriyè paske lè w fin fè chemen sa a, ou konnen advèsè ap toujou pèsekite w tout kote ou fè donk ou menm piske w rete dan lapriyè epi wap li labib so wap jwenn yon solisyon se sèl konsèy sa m te ka ba w map toujou lapriyè pou ou paske lè w fèk kòmanse bagay yo pap osi fasil jan w panse l la dakò toujou al legliz lapriyè lè gen sèvis yo ou toujou vini. Wi m pap fè sa e m pap neglije non plis.

Men sof ke. Men kounye a menm jan yon relasyon m te apresye tou menm ant ou menm a demwazèl mesye Frank lan. Sa k ap pase menm? Jan w pale a e tankou m w ap kriye vanyan. Monchè, jan m di w la, ou wè sa w ap di m nan la, bon, pou m byen di w, sa m fè a m pa fè l kòmsi pou m te ka tounen ansanm avèk sa. Non monchè, pa fè sa. Tande, tande, tande, fin tande m. Ok, m ap tande w.
Imajine w.
Manman m pa la, papa m pa la. M pou kò m. Si yo vle fè m mal, y ap fè m mal jan yo vle. Paske, santiman an se youn, men rezon an se de. Fò m ta chache gen rezon devan. Paske, imajine w, li fin fè manti an sou mwen, tout moun ap kwè paske yo pa gen prèv. Men m panse tou, imedyatman Sara vin aprann sa, kounye a li pral reflechi. Li pral reflechi yon lòt jan tou. Pa pou otan pou w ap fè l peye konsekans lan pou papa l. Dayè, e papa l. Fò l kwè papa l. Ou konprann sa m di w la? Men pa pou otan pou w ap kondane l pou sa. Monchè ou di yon gwo bout pawòl la. Nan moman se reflechi m ap reflechi men m pa ka kouri ni agoch ni adwat. M pa ka annik kouri konsa voup m tounen avè l paske deja papa pa dakò. Pa paske kòmsi m vin jwenn verite a menmsi moun yo ta di l, a e manti w te bay pou bay sa yo. Pa panse l pral fasil konsa vre. Ya m konprann nan sans ou pale a, sa mande pasyans men pa pou otan w lage l nèt. Monchè, m ap kontinye reflechi men m pa ka di w kòmsi m konn bat fò kay. Ou gen dwa wè menm mesye Vank sa k t ap imilye w fè w jan de bagay sa yo, pi devan e li menm ki pral ba w bèl dan monchè. E pa vre monchè, jan misye kanpe a la, nèg la pran nou 5 an. Lòt bagay misye fè ankò, tande tande tande, li fin mande 5 an sa e devan sa, lòt bagay misye fè ankò a 2, moun pa konnen, misye di m konsa, èske m pa ta ka vin a papye kòm si, si paran m gen tè Ayiti? Ki bagay sa a? Hein? Non monchè, non, non. Misye, misye pap chanje frè. Misye tap kenbe tè a pou ou. Misye pap chanje.
Sa map fè baz, m konnen se vre, paran, paran moun nan, tande. Ou konsyantize l tou. Se vre m konnen paran moun nan pa ka fè m pa avè l, men mwen menm fò m met tèt mwen sou zepòl mwen, ou konprann? Mon chè frè nou, nou pa tèlman rete pase. M te vle tou sa. M konseye w tou reprann plas ou legliz la m pa wè w kèk tan non frè m. Bon kounye a kòm si tèt la on ti jan kòmanse kalm. M panse m ka al legliz la avè w, ou konprann? Nan men nan pale. Kontinye, kontinye fè woul la epi al la. Enben dakò brother. Ye, mèsi.

Dim non, ou ka dim kisa w ye? Mwen, je suis la servante de Dieu. Sè,
janm wè w ye a tou, yon sèvant Bondye w ye vre? Yes. Wi?
Je suis la soeur Wisny. Yon sèvant Bondye w ye vre?
Ou ap jwenn travay anba a wi. Nan sal kafe k anba a, ou ap jwenn travay, pase m wè w, ou se yon bèl timoun, ou ap jwenn travay. Pou fè.
Bay mwen nou pa gen travay pou nou fè nap pran nen antre bwe djòl nou nan sak pa regade nou. Epi map diw byen depi yon moun enpeche m manje map enpeche w kaka wi. M pa lo wi.
Men ki pwoblèm ou mesye? Ki pwoblèm ou egzakteman? Sa w ap fè a kòman li rele m mande w?
Kisa li ye? Sa w m sot. Kisa li ye ou pa konn sa w ap pran nen mache fè?
Priye pou moun ki malad. Priye pou moun ki malad.
Kou a n ap pwene madichonnen moun nan, n ap di priye pou moun pou malad. Ki sa nou te ye Ayiti? Di m non. Ou ka di m?
Ayiti nou gwo lougawou, gwo malfèktè, gwo malveyan. Kou nou antre nan peyi etranje, nou gen foli fè levanjil. Ou vle tande m? Je tè.

Si w ta idantifye w, mwen menm m ap idantifye m. Dat m idantifye m? Ok, mwen se Jean Wilson. Mwen se lasè Wismina, sèvant de Dieu. Ki sa sè Wismina ye?
Ou ka di m? Yon senp sèvant. E.
Rien de plus. Yon moun k ap mache flite? Rien de plus. Yon moun anyen nan fè? Bon ok, ou kanpem sou rout mwen m ta renmen konn poukisa exactement. Ohh gade men cheri a gentan relem wi. Allo bebe Mwen anfom ou konnen. Wi nou la nap gade be. Banm diw non e Koman timoun yo ye ah ok yo anfòm m byen kontan sa Epi cheri gon bagay m te vle diw wi konsènan sa n tap pale avan yè a e m pap ka vini ankò non lap pi bon si w vin jwenn mwen pito Ou konnen sa k te rive m nan, m t ap esplike w sa. Ou konnen sa k te rive m nan, m te vin rankontre de moun. Se kòmsi yon fanmi yo ye mwen. Sa vle di, bon mwen ak moun sa yo m santi m alèz. Si tout fwa w vin la, l ap pi bon cheri. A Bebe, sa w ap di konsa? Ou mèt kwè sa m di w la. Bebe, ou konnen Ema ou m ye, m pa ka ba w manti. Ou mèt fè sa m di w la. Vin jwenn mwen Bebe epi lè w vini w ap wè. Nan bèw ke cheri.
Epi ou konn sa pi gwo travay map baw fè mwen la wè jèn gason ou te wè talè a jèn gason ou te kanpe tap pale avèl la jèn gason m wè w antre nan yon sijè avèl m wè kote wap antre a li pa bon pou ou non kote wap fwe bouch ou a li pa bon pou ou non ohh kote wap fwe bèk ou a li pa bon pou m tou ah frè Kenny
bon sèm ou frè sèm ou frè an plis kote wap bwe bèk ou a m tou li pa bon pou ou. Epi ou konn sak pase? Pwochèn fwa lè w wè jèn gason sa, gade kouri lwen l. Si ou panse ke sa w ap fè a, si ou panse ke l ap bon pou ou, kouri lwen l. Mwen se sè Wismy. Wi. Pitit Bondye vivan ki anwo nan syèl la. Ki Bondye w ap pale m nan la?
Ki Bondye w ap pale m nan la? Bondye.
Bondye vivan? Ou janm wè l? Ou konn Bondye ou menm?
Ou pa konnen te gen yon Jezi Kris ki te mouri pou ou? Wap pale m de te?
Mwen menm sa map sèvi a m konnen li la toujou, li egziste. Mwen menm map sèvi Jezi Kris vivan an. M pa wè l mwen menm, fòrè sa wap sèvi a. Kiyès ki di w m pa wè l? Mwen menm ki di w m pa wè l? Antouka, m voye komisyon ba ou. Bon m poze w yon kesyon, lè sa wap respire a èske w wè l? Ou ka manyen l, ou wè l? Wi m ka manyen l. Manyen l la mwen. M ka fè tout sa m vle avèk sa map fè a. Lè wap respire a manyen l pou mwen silvouplè. Ou konn yon bagay, aksepte Jezi nan viw tande. Wa sinon, sinon, sinon ankò. Humm. Mesye sa pa konnen si Bondye map sèvi a ka fini avèl humm. E mesye sa. Fwa Kenny dim li te kwaze avè la ti bòl nan tèt li a jodi a li pa met ti bòl la. Vye rob rouj sa sou Siman se avèl tou Darline te kwaze a. Ahh enben ok ou wè kounya m pat tout sa yap dim nan m pat ko janm rekonèt pèsonaj la m kwaze avèl wi fas a Dye li te gen rezonl oh se li menm ha m bat bravo pou li.

M la m poze m. M ba ou nan sa k regle. Ou m la m anba yo. Byen anba yo.
Ou pa janm pa gen yon pawòl diferan lè li.
Pitit. Lavi a mande li.
Ay m kwaze avè w l al de byen bon. Ou te bezwen m.
Mne men jan trèz enpòtan. Men lakay mwen pou tale kan mè. Men pa konn kote ou rete Dalin. Ma chè mwen de mou ba ou bak ou bak ou ne mou mou mou de nan sa nan joun mwen. Frè frè sa Jerry pale mde ou se vre. Men m pa konn kote ou rete Dalin. Pou te mande yo.
Nan la ri an ou bezwen mwen kòm ou pat de joun mwen la. O o. Lè moun bezwen moun ou ma chè. A e mwen ki vin jwenn ou la. Men Dalin bat e bon.
Eske m te konnen m tap kwaze avè ou la.

Yolo FEF sa vle di fèt e foni pa vre? Pa gen 3 prepetisyon nan sa non. Non monchè, a di nou son bagay m bezwen la. M konnen ou menm sèlman k ka jere m. Pase moman pa bon pou mwen. Moman pa bon pou mwen. Pou mwen, mwen menm m ap bese tèt devan devan lèzòm. Se levanjil ki koz si jodi a si m lach se levanjil ki koz. Se bib la k koz. Si yon moun kapab parèt pou l bon souflèt. nan nan bò goch pou m parèt bò dwat mwen m ba li se bib la k ka fè yon moun parèt li pile m mwen menm m pa met kranpon vise pou li frè m pou m trete vit gason m nan isi Yon mafya, m ap ou konnen pale kòman m fonksyone m ap anpil literati ou gen zam sou m apre ou si w ap pale pale w ap fè kè m kase rapid kite m pale avè w silvouplè kè m ap bat gigib fè koka kò pale kite m pale. Frè m, m gon ougan. M te prete yon kòb nan men l pou antre pi gason m nan paske konnen Ayiti te cho nan moman an. M te konnen konn tout bagay malgre w pa t nan vil Òditàn. Wilgo, zanmi pa m. M prete kat mil dola nan men misye. Sa gen dezan m te sèlman bay misye desan dola m te bay misye. Misye di kòb la moute ui mil. Sa pa anyen, sa gen 4 mwa l te di m sa. Kounye a l al Ayiti, l al regle afè l. O Bondye, fè l mouri non, fè l mouri non. Bay pou moun k ap fè moun mal, l ap bay moun kob eskout. Humm! O Solo, ou nan wout ou, m nan wout mwen Solo. Sa w konnen k pase? Misye rele w, li kite w, li te gen yon badjigan avè l, li kite badjigan dèyè. Badjigan an wè m, li di se. Se 10000 dola zòt voye bay misye anba pou mwen menm bal 10000 dola sa vle di kòb la moute 10000 dola frèm li dim gen 3 jou sim pa bal kòb la lap pike pitit mwen lap manjem.
Poukisa ou pa vle aksepte Jezi dan Lynn? M konn yon bagay ou pote mwen yon jou apre ou pran son pou di banm papa w di m lan. Darline! Darline!
Darline, poukisa w pa ka tande lè yo pale avè w Darline?
Humm. Kounya la, kisa w vini pou w vin fè la? Kisa m vini pou m vin fè?
Ou vin reprimande m kòm, m pa konprann. Non cheri, m pa vin reprimande w. Sèlman m vin ban w konsèy k ap bon pou ou. Bon, ou pa ka di m poukisa m pa tande, kòmsi sa w ta bon mwen menm pou talè. An e kout a ban mwen pou fèm tande wi. Sa gen nan Nourdalin. Woy. Pale pale nou nwi moun. An se nou nap Nourdalin. An men sa m te vin diw la map diw li. Ok. Pandan m kouche yè swa m fon revelasyon. Revelasyon sa Dalin. Li pa pote bon fwi non.
Kilè w dòmi an?
Darline, pa jwe a bagay serye non Darline. Heheh men li.
Kounya kèk pòz ti moun 2000 ou te pantan ladan li.
Men kilè wap tande moun menm? Kilè wap tande moun? Kòm se sa m te bezwen pou m te eksplike w map eksplike w li ok. Pandan map travèse devan makèt la. Mwen wap paret devanm nan m gade m pa wew anko ok gadem gade m we pyew glise w tonbe nan yon tou Darline map bat poum ba ou men men m pa kapab Darline sa li pa li pa yon bon rèv non Darline.
Nan tou wi. Ou mèt jwe. Li pa m tonbe nan tou latrin non papa. Alye. Ou mèt jwe Darline.
Lem pale avel pale avel m di pou sa pa bon 10 ans. Chak ane m ta ba l yon mil dola. Misye fè sèman, misye di m l ap manje misye pa ba l kòb la. Mwen m konnen ou menm se ou k ka bay jistis sou latè frè m. Apre Bondye se ou. Hey! Sa misye a di m ankò? Mwen m yon ti jan ki yon ti jan parèt yon ti jan dwòl men m panse ou menm avè mwen depi m esplike w li ou ka jere m sa. Mwen m pa gen pwoblèm pou m vann ou lakay mwen, sak lakay mwen pou m ba w menm rad sa a ou sou renmen m, m ka ba ou l frè m. Pami moun renmen bèl ti cheve sa ti flè frèm. Monchè, janm diw la frèm, gen de lòk sou mwen. Janm diw la, janm diw la, gon sè konn ap priye nan zòn nan ki sou levanjil li. Misye dim konsa, chak moun li ban yon pyès. Si genlè se sè sa ki deranje l ki priye pou moun nan, moun nan trete. Misye dim depi m ka tiye se a pou li m pa dwel. Kounya mwen pa gen kran sa poum kenbe yon zam tiye yon moun menm konnen ou menm ou kenbe zam ou byen silvouplè tiyel pou mwen non tiye se a pou map moutre w li tiyel pou mwen non. Yo nèg gou. Wè jean sa m achte l 300 ya si w vle map ba ou non map ba ou non mouche lap grape al ze mouche non ou konn kiyès wap ofri m ti bagay banm ti bagay mouche ou konnen m pa manje anyen k fret. E nenpòt misyon yo ban mwen, m bay sa sou de chèz. Pa gen pwoblèm, frè m.
Men.
M santi m gen siy de vi kounye a. Gen yon bagay nan kou a tou. Depi m ap fè kou, se pou lapremye fwa m jwenn misyon pou m al tiye moun levanjil.
Men, konbyen kòb? Di m, m ap peye w. Mwen bay zam, mwen bay bagay, m pa gaspiye sèk san rès mwen menm. Yo, yo, mafya a, tande. Rere, di m sa w te di a. Rere, di, kòman, kòman rèv la di? Men si son rèv ou pa ka nan nan ezite pou redi m si m te mèt di w li 100 fwa wi pou redi m son rèv ou fè wi. A ou mèt di m li 100 fwa fò m redi w li? Si m pa tande l byen. Aline.
M pa p jwe. Ok. M pa dakò m ta granmoun pou m ta vin la pou se jwe m ta vin jwe avè w yon jwèt sa m ta pran kòm yon jwèt pou m ap eswoupe li dakò. Frèm tonbe non tou. Men sou ka dim ni redim redim ni bay lon ou kitem nan map panse.
Sam sot diw la se sa. Dako Darline, m pa gen anyen anko poum diw. Ou fini a vredi. M pale avew, m kwazew nan wout mwen m pale avew, m chita m fè lekol avew ou pa konprann toujou. Darline, m mete granmoun sou ou tande Darline.

Mwen pa tipit moun pral prann ba ou wè map map map map baw kòb dèyèl map map sanble ti kòb ti bagay santi map map map baw kòb dèyèl epi sou kipòt sa wè sou mwen renmenn tenis la sa w vle a ba yon ti an santi mwen wè kipòt sa wè renmenn dim ba ou nou mèt prann frèm fè sa pou mwen silvouplè retirem nan lanfè wè chak fwa m dòmi m tande gwo son nan zòrèy mwen simiti ap di kèm tande klòch ba ou kap bay m gen plas pou ou m gen plas pou ou mwen menm mwen menm ki di Pitit Del, pitit pitit pitit pit pitit pitit mwen fòm ka rejwi yo. Mwen menm ki di e lèm gen 100 tan m pral achte plas nan simityè pou mwen menm poum twouve nan sitiyasyon ja yo dia. Pitit pit fòm jwi Delva fòm jwi pitit Delva fòm jwi pitit pit pit Delva wi.
Tande big. Pwès pou kòb m depanse nan Delva, Delva pa sifi poul ban mwen yo. Fòm jwi pitit li, pitit pitit li, pitit pitit pitit pitit li ankò. Men Lego, se paske ou konnen m ka fè travy la ki fè w tcheke men. Wap plede pale men, kite m fon pale tou men. Yo se pa kòb mari fè nan moman la. Telefon nou an bel se vre. Men, m poko janm jwenn misyon pou mal touye sèvant de Dye. Premye fwa. Sitou moun ki al legliz. Eksperyans ka fèt. La, misyon an parèt enpe pou mande reflechi. E m paka kouri cho sou misyon an konsa. Nan moman la, mwaze m bezwen kòb. Yon jou krete wi.
Ooh! Oh oh! Sa ka fèt la zanmi? M poze. Ba anfòm? Ou pa anfòm non. Monchè sa ou konnen m gen la? Yon ti enfòmasyon m t ap mande w wi menn. E bay ki enfòmasyon deja? Men avan tou, bò isi w rete wi? Wi, m ap m a isi a wi. Monchè m gen kèk tan m pa m kite bò isi a men, lè sa yo pa t yon lè m te konn pase souvan. Men gen yon moun m ap chèche la ki rele Janwobè.

Mwen pat fè mal la menm ui. M gen 3 jou m pa manje menm. Koman sa w gen 3 jou w pa manje la? Sa k fè w gen 3 jou w pa manje la menm? M grangou menm. Shit!
E si m ta tante fè l pou ou, m pa kwè w gen kòb pou peye m. Si telefòn sa pou fon nan, sa pa kòb, sa pa ka akonpli misyon an. Bobdo, M ka fon bagay wi. Kay m kay, kay m rete, m ka fon, m ka fon jan avè l, fon papye pou ba ou l wi. Men gen dwa pou mwen. Yo!
Map reflechi. Misye sa tro cho pou mwen. M ok pa. Li tro cho.
Fom kote m fom kote ma soeur a lakay la map tann ou. Bon Niclo men non servante de Dieu la m santim yon lot moun. Shitt man. Se pa moun kap servi legliz levanjil telman non dènye mwa lakay li a sim pèsiste m domi avèl. Yon mafya misye an m pap ka. akonpli misyon an. Sa wap di bon wap reflechi. Wap reflechi. Wi al reflechi. Men m pa ka kouri pran kwèp konsa. Nan inèd tan vin kote m tanpri.
Non mafya ou pa ka ap di m tcheko menn. Ou konn kiyès m ye. Wap tcheke m nan baz. Pa gen pwoblèm. Map tcheke w bò ti kazino an. Pchee!
Ou pa gen lòt misyon ankò? Non mèt Alis. Depi ou fè sa a, ou pou lòt misyon ankò. Ou pou lòt misyon ankò. Yee!
Map ban bri wi boss. Mesi.
Cheri! Ou kase ponyèt mwen. Oh Jezi fèl aksepte non. M pa ta dwe. Fèl aksepte non. Pwismi pwismi pwismi refizem poum gen dosye pou li map map ranse 10000 dola wi 56000 reais wi. Ayy Whew jezi
M kèt ou pa ou pa gon ou pa gon ou pa gon gwany kòb sou ou menm. Ah m pap baw manti m pa gen anyen la non diral m te gen la m wè sa nan mon machann devan m pase m pranl m distrèm m rive lakay.
Kèt ou achte menn ah monchè ou ta achte mwen tou menn. Kòman sa menn?
M pa rekonèt ou se jis m wè w la m mande w enfòmasyon. Men banm banm banm banm banm wè sa sa ye la an? Ou ki al?

Nèg ap doul grangoul mando grenn kokiyol men kounya l pran tout li leve l al avèl men se vakabon son bèt son kòd gita wi men kòm se kala m te bezwen men men bay vakabon misye fè la wi men se nan kè sansib mwen ye.
Kounya rèv sa ou vin esplike m gade ti je w genlè menm dòmi ou pat dòmi jan m wè e pou fè rèv sa wap esplike m la. Pale. Men de bagay yon moun li fò kalkile vre. Humm kalkile pale. Li wèm apre sa li pa wèm. Kòmsi e kòmsi fanm nan give up ou vin wèm a lanvè ou bon pa wèm menm. Adje. Epi wèm tonbe nan tou. Daline.
Daline sispann jwe non Daline. Lè w al dòmi an. Bagay ou te fè bon ou te manke fè l. M pa gen anyen map di w anko Daline. Enposib si si se bagay ou te fè bon ou te mal fè l pou pou fè w pa reprann sa. Antouka Daline m pa gen anyen anko map di w. Selman m di w revelasyon m fè a li pa piti. Ebyen potestan sa yo selman ki bay yo yo renmen. Menm ke ou ta wè ou pa reflechi kounya la lè w rive lakay ou reflechi avan w pale tete sa yo wap pale a. Ok cheri. Selman m konnen. Chemin w sa ou pran an li pap bon pou ou Selman se sa m te ka di w aksepte Jezi tande Se sèl sa m te ka di w antouka m ale. Pwoblèm mwen nan kòman oba oba ou pa dwa banm anpe kòb la. Depi ou wè sa modèl potestan pa site nom modèl potestan sa yo on sèl pòz yo gen depi ou wè yo pran pòz yo gen on sèl pòz yo gen kouche sou do kèkèkèk. Pou kèk pòz yo bay yo bali esou tandel te gentan fè rèv I resi fè fon lòt stil wi li I fè rèv. Mwen pa konn sak te fè jwenn jwenn mwen la bann potestan humm.